Toujou menm plezi lan pou nou prezante emisyon paw la, emisyon foutbòl, baskètbòl, tout spò. Nou gade sa ki genyen nan spò yo e sa ki ale o dela de spò yo pou nou pale, eseye konprann sa kap pase e toujou avèm gen Junior, Polo, mesye sa kap fèt?
E bonjou Kalo, e bonjou Junior, e bonjou tout moun, e mesye nan fòm, an fòm, an fòm, se yon plezi pou m avèk nou ankò yon fwa pou pou show a, e nou pral pote yon bagay spesyal pou moun yo jodi a.
Bonjou Kalo, bonjou Polo, e tout bagay an fòm bò kote pa m, e m kontan retwouve nou semèn sa pou yon lòt emisyon Tiki Taka Sport Show. Se ke gen anpil bagay ki pase an deyò de foutbòl la ki enpakte foutbòl la grandman e petèt se sa ke Messi te konprann epi anpil nan kad Barcelone yo ki fè ke yo te mete presyon pou ke o final Bartomeu li menm kraze kite sa. Men pandan ke Bartomeu ap kraze kite sa, misye lage yon ti bonb la de enfòmasyon paske li revele ke Barcelone aksepte yon pwopozisyon pou patisipe nan yon futur ligue. yon futur lig ewopeyen de wo nivo, e non lig lan poko vreman klè non, non an vreman men y abitye rele l e Super Lig Ewopeyen, alò nan près spòtiv lan yo pale de European Premier League. Men ide a se kisa l ye Super Lig lan, yon lig de wo nivo kote ke gen yon gwoup. de 2 club ki ap gen pou yo patisipe byen antandi avèk grand diferans ke pap genyen kesyon sistèm de relegasyon e de pwomosyon an. Sistèm ki pral an plas la se yon sistèm de franchiz menm jan sa fèt o nivo de anpil spò nò ameriken yo. Nou konnen MLS lan, Major League Soccer, nou pran NBA lan, nou pran NFL lan tout se sistèm de franchiz lan sa vle di ke. Woulman ki abitye genyen kote ke premyè divizyon, dezyèm divizyon, pwomosyon ap fèt, relegasyon ap fèt, enben yo pap fè sa, donk se yon gwoup selèk, m te kapab di yon sòt de kantèl, yon gen 16 ekip, gen 18 ekip, epi nèg yo deside ke se 2 meyè ekip yo, krèm de la krèm ewopeyen, e foutbòl ewopeyen nan, e apati de sa yo menm, yo ap jwe foutbòl. Donk Barcelone ap toujou rankontre avèk Juventus oubyen avèk Real Madrid chak ane. Donk genyen yon grand motivasyon finansyè ladan li. Men pou nou fè w konprann sa ki genyen nan Super League lan e pou n poze kesyon m panse ki enteresan se. Ki enpak sa kab genyen nan foutbòl la, konpetisyon o nivo de ekip yo epi nou menm antanke spektatè kòman nou kapab apresye e foutbòl lan plis? M panse ke se yon bòn kesyon. Se vre ke pwojè sa li menm li poko ap konkretize men si n ap fè adisyon yo la a mesye gon pwogresyon nan ide a paske y a de sa yon ventèn dane gen anpil pèsonalite nan mond foutbòl la ki ap fè ti pale de sa. Pa egzanp, an 98 te gen yon medya italyen ki te kòmanse pale de ide a. Men UEFA a skill pare ki te ekate ide sa a, yo te prefere elarji Champions League lan. Mete plis ekip, w ap sonje Sa Polo, e yo te vin sanse aboli C2 a. Nou konnen C2 a se te Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Men C2 a li menm li te bay ti pwoblèm paske le plus souvent ekip ki al nan C2 a se li menm ki ale nan Champions League tou. Donk li te yon ti jan vin sanse youn, sanse anbwate sou lòt. E donk konsèp la te vin yon ti jan an deklen. Konplike, konplike pou jere tou. Ya, ya, li te vin konplike pou jere. Bon, sa vin fè ke efektivman ke yo te yon ti jan e favorize desizyon pou elarji Champions League la olye ke yo al antre nan ide Super League lan. E pi gen Florentino Perez e Polo ki te vin retounen avèk ide sa. Alò Fiorentino Perez nou konnen gran antrenè. E ap gran prezidan mezanmi. Gran prezidan Real Madrid e ki fè. Dè fwa l antrenè tou wi ou pa fè erè.
E bon erè m fè. Bon e sa ou di.
Wi alo bon alo misye te prezidan e Real Madrid e petèt antrenè men san dout misye te gen misye te trè kritik pa rapò a Champions League lan, Champions League la la n ap gade l la nou sot gen yon bèl e Barcelone Juventus m panse ke ide ki dèyè Super League lan se fè ansòt pou ke jan de match sa yo nou ka jwenn yo le pli souvan ke posib pou ke gen plis kòb ki fèt e gen plis plezi ki bay Donk, se sa ki ide a e se sa ke Florentino Perez li menm t ap eseye pwomote, se fè an sòt ke meyè klèb yo rankontre youn ak lòt le pli souvan ke posib. Ide a te toujou la, epi sa k vin rive gen dezan de sla, yon skandal ki te rele Football Leaks. Donk, se yon travay denvestigasyon ki te fèt, kote anpil verite ki te revele sou foutbòl, skandal finansye ki genyen e youn nan. Revelasyon ki te fèt se te ide ke gen anpil ti reyinyon k ap fèt nan chanb fèmen kote ke gen diskisyon pou ide yon lig men pa t janm vrèman gen anpil eklèsisman ki fèt sou sa men daprè dènye revelasyon ke Sky Sport fè Sky Sport deklare ke daprè yo menm yo panse ke fifa bay sipò yo a ide a donk m panse ke se sanse yon pwojè ki ap pran fòm. e gen Arsène Wenger li menm ki te ki te menm fè yon sòt de prediksyon di ke an 2021 ta sipoze gen yon lig konsa ki tap vini. Sa n panse mesye de fòma sa a paske Champions League la bay anpil plezi men menm m te kapab di sa sifi gen anpil plezi nan Champions League lan e se kwa le pwoblèm e sa w panse Junior? E sa w panse, sa n panse mesye e Poulos, ki pozisyon n sou Super League lan? Bon, e bon si pou m kòmanse mwen menm e m panse ke m pou Super League la e pa nan yon sans sèlman nan tout sa nan tout sa sinifikasyon li. Le poukwa se paske m twouve ke Super League la bay yon pi bon kalite foutbòl e antanke fanatik e sa pi bon pou nou menm ki ap gade l yo, nou menm ki ap konsome foutbòl yo, pou nou wè chak, chak wikenn ou sinon chak semèn de plizyè match e ki, ki de wo nivo. E m panse ke sa ap rapòte Super League la e klèb yo menm pi presizeman plis kòb, revni sitou nan, nan dwa de televizyon paske pi fò match sa yo m si e sèten yo pral aranje yo pou yo pa jwe menm lè. Ou konprann e ke chak petèt nan yon jounen konsa, chak match sa yo, ou konprann, chak moun ki fanatik ekip lan ka gade yo a dè lè byen presi. Kòmsi yon match Real Madrid, Manchester United ka fèt a yon lè, pa gen match ankò. Ou konprann? Se sèl grenn match sa yo a chak lè sa yo, piske pap gen anpil ekip vre. Ou konprann? Nan yon jounen, pa egzanp, nan yon jounen de samdi e dimanch, ou ka jwenn e, e, e, e, e 8 match nan chak, nan chak e jou sa yo. e ou sinon ka komanse depi nan vandredi samdi dimanch ou fè e e e e e e e 5 nan chak ou konprann ki li tap bon konsa ou konprann ou mwen moun kap konsome yo ka konsome e plis match ke posib nan yon jounen e petèt sa se yon ide ke nèg yo ka fèl e m panse ke sa pral bay nèg yo plis vizibilite e plis vizibilite a pral bay yo pèmèt klèb yo fè plis klèb paske. Club yo pa vreman dwe anyen a lig yo. Paske club yo se se pwofi yap chèche fè. Se ki mwayen ki ka fèt pou yo fè kòb. Alò, alò, alò, alò, si w pèmèt mwen, eskize, si w pèmèt mwen avèk pwen sa ke w di a la, anvan, anvan w travèse nan yon lòt, paske w di, w di plizyè pwen. E ou di konsa e ke yon de seri de, de gwo match, an di ke gwo non tankou Real Madrid e Juventus e Real Madrid e Barça, ok men ki garanti ke w genyen yon gwo ekip ka ba w ka fè gwo match e sitou ki garanti tou ke w genyen ke le fè ke eske depi l se gwo ekip se gwo match li ye pou ou. Bon wi fòseman ann klè ann pran. Fòseman.
Oh pwan pwan kalite Real Madrid Barcelone ou pral jwenn plis ou sa pral depann de longè nèg yo vle fè sezon an ou riske jwenn ou gen plis chans jwenn plis klasiko nan yon tounwa konsa. Non men la kounya wap pale de chòk ok yon chòk pa vle di ke pou otan match la gen pi gwo nivo. Non men pa bliye. Nap pale de nivo match la. Pa egzanp lè wap gade, wap gade resaman la e Barcelone Juventus. Pou ou menm match sa te yon wo nivo? Non men se sam, se sam pral fè w konprann. Poukisa paske pa gen tout ti, m te pral esplike w sa talè a. Pa bliye, m te pral di sa talè a. Pa bliye avèk kowona a tou, klèb yo vin sanse pèdi anpil nan kapasite pou yo plen stad, yo pèdi anpil lajan. E Super League la se youn nan mwayen ki ka pèmèt yo tire lajan sa yo nan televizyon. Paske gen anpil moun kounya la, se lakay yo bral chita gad match akoz de covid la. Anpil moun pa bal frekante stad menm jan ankò, sa se yon gwo ris li ye. E nèg yo yo menm se biznisman yo, yo pa ka chita ap pran ris pou fè lig plezi. Fò yo fè de bagay antre yo pou yo ka fè plis kòb ke posib. Ou imajine w ou chita lakay ou, se sa m vle di w la, si ou ka jwenn plis posib match sa yo, m si e sèten plis lajan pral antre e klèb sa yo tou pral gen plis mwayen pou y achte jwè pi gwo nivo pou yo met lakay yo toujou. Ki ka pèmèt konpetisyon an vin pi bon.
Se menm jan avèk baskèt NBA, la m ba w egzanp. Anglè. Gen lòt gen lòt konpetisyon e e e e e baskètbòl ou konprann nan nan gen gen chi chinwa gen pa l espay gen pa l gen plizyè lòt kote pwofesyonèl yo ka jwe baskèt men sa k fè NBA la NBA se jan sistèm yo an ye an jan sistèm franchiz yo an ye an e ke yo menm avèk dwa televizyon ke yo genyen ou konprann, ke nèg yo agree nan cba lan pou yo ka pran, pou yo gen kòb, epi kòb sa tou yo ka bay bon kontra a bon jwè pou yo vin jwe lakay yo. Se sak fè sa. Nou dakò wi, men dan limedya, sa wap di a dan limedya lap peye, paske lè moun yo tande non an kòmsi dan limedya ou fèl yon sezon, 2 sezon, ok lap kenbe, men èske ou gen garanti, se yon gwo risk li ye tou, èske ou gen garanti a la long lè moun yo wè ke efektivman pa gen nivo e yon ekip Yon gwo ekip defwa l konn pran nenpòt 5, 6, 7 an anvan ke l retounen sa l te ye a. Ok, ann di sa, m p ap pale de sèlman Real, Barcelone, m ap pale de tout gwo ekip yo. Donk, gade Milan la, Milan sot fè yon pakèt tan ke li pa Milan, men l ap remonte kounya. Men kounya èske w pa p pran yon risk tou kote ke, kote ke w ap ofri moun yo gwo chòk sa yo epi pandan se tan ala, kòmsi nan ane k ap pase, Moun yo moun yo wè ke chòk sa yo pa pa reprezante sa ke yo te ye a. Jodi a la. Sa prive, sa prive kanmenm. M panse sa. Eben wi. M panse sa prive kanmenm menm jan. Son Boris li ye. Son Boris. Wi, men whatever ekip li ye a Polo, ap gen ekip k ap toujou resikle gon moman done. Se sa k fè, menm jan avèk NBA la, apa apa gen de seri de ekip, apa Lakers te tonbe jiskaske kounye a l arive chanpyon. Ou konprann? Wi, men gon epòk, gon epòk Lakers te toujou fè odyans lan paske l se Lakers, li gen, li se California, men an tèm de, an tèm de. Men an term de basket, Lakers, ou pat, e pa tout moun non ki te konn ap gade Lakers. Nou dakò? Enben, se sa m te fè w konprann wi. Sa ap rive yon moman gen kote gen ekip k ap tonbe nan yon lig konsa, kòmsi li pèdi nivo li. Paske pa bliye, se yon sèl koup ki pral genyen, p ap gen, p ap gen plizyè koup. Ou konprann? Sa vle di, yon ekip p ap gen chans. Donk, s on risk, s on risk, se yon risk. Wi, se, se sa k fè nou, n ap pale de pou e kont. Sa vle di, ki sa ki gen, èske l gen plis avantaj pou li, pou li bon pou yo, ou sinon li gen, e ke mwens enkonvenyan. Ou konprann se, paske ap toujou gen enkonvenyan kanmenm, menm jan avèk lig la ke nèg yo patisipe kounya, wap gade stad yo vid, pa gen moun, e ke Barcelone ap jwe avèk yon match Elche. Kisa Barcelone tire de yon match fas a Elche? Ann klè, de Barcelone li menm. Li plis rapòte Elche ke Barcelone tire wi, ou pa konprann? Lè lal lakay Elche, se reveni pou Elche l fè. Ou konprann? Eske Barcelone bezwen sa li menm? Men, non men Barcelone ta renmen tou, lè lal lakay yon ekip, ekip la rapòte l tou ou konprann li rapòte l son chòk li ye ou wè sa m vle di w la li pa oblije se fè chak match sa yo se 2 match ki gen gwo nivo ki gen 2 ekip ki gen gwo fanatik dèyè yo ki ka depanse kòb se pa yon kesyon de de de sove lig la yes m konnen sa pral afekte lig yo men klèb yo yo menm yo pa la pou yo sove lig. Klèb yo la pou yo jere enterè yo. Enterè enterè klèb yo tou se enterè uefa ki pral rapòte plis kòb. Se tout moun sa ki pral rapòte plis kòb. Se sa k fè nou wè ke Lig dè Chanpyon an jan nou di a. Se sa k fè nèg yo kreye Lig dè Chanpyon an. Se pou petèt e e bay yon pi bon e e divèstisman. Pi bon klèb yo ka reyini an nan sèn ewopeyen an pou yo rankontre. Men pa bliye Lig dè Chanpyon an se yon nakout li ye. Se pa kòmsi se pa yon lig li ye. Se yon bagay tout moun yo pa jwe a tout moun vre. Son bagay, son, son naka. Wi, petèt se, alò se sa ki pwoblèm nan m kapab di. E, e limitasyon Lig dè Chanpyon an ki fè ke e, ya, sa vle di ke wòl, wòl, e tankou Lig dè Chanpyon an ta dwe kòm yon sòt de playoff, m kapab di, si m ap fè konparezon avèk NBA lan, men li vin pa sa paske. Li pa sa. Paske pami yo fè gwoup, ou fè 2 gwoup, ou fè tiraj, e ou vin, kounye a la, gade jan nèg yo akoz de Kowona prèske jwe chak wikenn Lig dè Chanpyon. Sa pap bon pou ekip ewopeyen yo nan lig lan. Pandansetan, nèg yo se pa plis kòb yo pral fè ke sa vre. Nèg yo jwe samdi an la, yo pral jwe wikenn nan la e nèg yo pral jwe e nèg yo gen nèg yo genyen e chak mwa yo gen pou yo pati tou pou y al jwe pou seleksyon nasyonal yo. Vin gen twòp match. Wi, vin gen. Toujou e e e e benefis lan pa vrèman.
e benefis lan pa vreman pi gran ke sa, e dèke yo jwenn yon lòt mwayen ke yo ka fè plis kòb ke yap fè kounya la avèk sitiyasyon sa. Men tande Junior, tande Junior, m dakò avè w aspè finansye a, alò n pral tande Polo, paske Polo li menm pozisyon pa l li plis an defavè de Super League lan, e men ou gade aspè finansye a, bon se konsa nou prezante kesyon an, men gen aspè foutbòl lan tou. Sa vle di ke Barcelone, il est vrai ke Barcelone ta plis renmen, li ta plis renmen pran yon 8 a 2 nan men Bayern, pase sa ap ba l kòb kanmenm, l ap fè kòb la kanmenm, menm si, menm si Bayern ta ba l yon 8 a 2 lakay li, l ap plis kontan ke pou yon Levante k al bat li. Wi. Sa vle di ke.
Men bon ni vokal ou pran tou. Bon ni vokal ou pran tou. Bon enben se sa m di w. Sa vle di ke si w ap. Lajan pa anyen non. Se sa m pral di w.
Sa vle di ke si w ap gade l pureman, strikman e finan e aspè finansye a e se yon kesyon de benefis e ou mèt pèdi ou mèt genyen. Ou mèt pèdi 10 a 10 a 0 si se si se Real Madrid ki bat ou. Kob la fèt. Se ton klasiko. Men aspè foutbòl la kounya, ki enpak sa gen nan foutbòl la e pou lou e kòman ou menm ou wè pou ki sa ou kont ou kont Super League lan? Ok, bon, mwen menm sa map di se ke pou mwen menm se yo yap kraze e rann ti ekip yo kòm si pi pòv, yap fè ke yo pa egziste. E, paske, fòk nou pa bliye, mesye, ti ekip yo kan ban nou e de seri de, de, de spektak tou. Alò, sa nèg yo ap chèche, paske dabò sa ap chèche, paske fòk nou konprann ke li liye. Y ap chèche bay pli gwo spektak nan match yo, plis wo nivo, pou yo kapab fè plis kòb tou. Donk, lè w tande yon Real Barcelone, yon Real Bayern, yon Real, ou di, ou di, kèt, m pral jwenn yon bèl match, paske se la krèm de la krèm, kòm si se la ke l ye. Men an menm tan tou, lè w gade pou w wè ke ou konn yon ti ekip tankou Leipzig, yon ti ekip tankou Shakhtar Donetsk ki gen tout bon jwè ladan l, dayè, ou konn wè ke, ou konn wè ke sa, sa konn, wi, jisteman, sa konn pa menm pran tan menm, e gwo ekip yo pran jwè sa yo. nan sezon li fini li pran jwè sa yo donk sa ap vin kreye lakay kòmsi ou vin pa kapab mezire e ti ekip sa yo pa kapab mezire jwè yo donk si w ap fè ke ou fè yon super league pou fè ke tout gran yo jwe antre yo ou konn ki defisi ou vin kreye ou vin kreye yon defisi kote ke ti jèn sa yo ki vin emèje jodi a la ki pase tankou lè w pran yon ti ekip tankou Lè w gen yon ekip tankou Ajax, m di l, lè m di l se ekip, m pa pran l an tèt listwa, men an tèm de sa ke li pa reyalize pandan jodi a la. Men, pil jwè Ajax sa yo jodi a, gade kote yo ye. Yo nan Barcelone, Juventus, Chelsea. Jodi a la, si w ekskli yo, ou pa ba yo posiblite pou yo jwe, pou yo bat Real Madrid, pou yo bat Juventus, Kòman w pral fè wè yo? Kòman w pral fè kòmsi konstwi Real Madrid alalong? Kòman w pral fè konstwi Barcelone alalong? Kòman w pral fè konstwi Juventus alalong? Donk, sa vin prezante yon gwo gwo gwo pwoblèm pou menm ekip sa yo. Sa fè ke m panse ke avèk desizyon sa a, nèg yo vle fè kòb se vre, men y ap tire, y ap tire, y ap tire bal la nan pye yo tou. Kòmsi nèg yo ap kase pye yo tou kèlke pa paske ou vin, ou vin kounye a la a vin pa gen posibilite pou wè. Jwè sa yo kap jwe nan ti ekip sa yo, ke petèt ke ou pral gen, ou pral gen posibilite pou pran a pri. Bon, mwen menm sa map ajoute a sa w di a, se lig yo ki gen kòm devwa pou yo fè efò pou yo mete plis konp, pou, pou, pou klèb sa yo swadizan ou di ti ekip yo pou yo vin pi konpetitif. Si se yon lig, si se yo k bal fiti liga a kounya, se ke e pou Villareal, Séville, monte nivo yo. Achte fè rekritman pou yo fè yo al an Afrik, al tèl kote, chèche bon jwè met ladan yo pou konpetisyon an konpetitif ase pou gwo klèb yo kounye a si yo bezwen pran jwè lakay yo, yo ka pran jwè lakay yo avèk gwo kòb.
Wi men, men, men non men, men yo fè sa deja, yo fè sa deja, e sa yo fè kounye a? Non men, an ban m ba w egzanp trè senp, w ap gade NBA la, gen anpil jwè ki t ap jwe an Chin ke nèg yo pran. Sa k fè sa? Paske Chin nan bay yon lòt altènativ. a NBA la kote gen anpil kòb ladan l e la se konpetitif tou ke gen jwè NBA ka ladan li achte chè bagay sa yo fè la konpetitif e ke kounya NBA gen zye sou li lè l bezwen jwè seri de la osinon lè l bezwen al voye jwè l al al aprann tou yo gen jwè k al ladan l gen jwè k ap jwenn short kontra kontra ladan l e menm jan an tou NBA la vin kreye sa yo rele tou. Sa yo rele D-League la ou G-League la ke yo menm yo gen jwè, chak klèb sa yo gen kòm tankou klèb fòmatè yo ye, tankou se e ti ekip yo li ye, e akademi yo, se la yo pran jwè yo tou, yo bay jwè yo konpetisyon pou yo evolye, pou yo pa chita ba, se sa m te fè w konprann, sa vle di. Wi men, men sa w pa di Junior e ke ou menm ou konnen se ke pa gen dezekilib sa tou ki genyen kòm si, alò ki genyen an Ewòp la parapò a NBA a, paske, paske NBA tou li menm li pa pral pran yon ekip tankou la kòm si li pral di ke. tout star yo la oubyen kòmsi tout jwè ki bon yo se pral nan Lakers. Ok. Non, pap non, e pa menm jan. Non, men, se sa map pale. Se lajan ki pral achte. Men, men, men, men, men, pral gen, pral gen kritè. M si e sèten pral gen yon sòt de kontra, kòmsi pral tankou pral gen yon sòt de salary cap, paske m te tande yo te vle pale de sa tou nan foutbòl la, pou ekip yo gen yon sòt de maj ke yo ka achte jwè. Tout sa yo pral ladan l, ou konprann? Sinon, si pil bagay la gaye konsa, l pa tap janm gen sans, ou konprann? Fòk gen yon salary cap kanmenm e ke ou ke tan kantite kòb pa ane an fonksyon de kòb ou menm ou genyen nan kach ou kòm ekip pou ka achte jwè ou konprann yap ba w yon limit kantite de jwè w ka peye ou konprann sa vle di konbyen star ou sa vle di tankou yon Messi ki touche yon prèske 40 milyon nan yon sezon ou konprann salary sa a tou ou pa ka pral gon pakèt jwè ki pral touche ou pa ka met ou pa ka gon ekip pou gen Cristiano Ronaldo Messi. Neïma, tout nèg sa yo k ap touche w pakèt la, ou konprann, nèg yo pral fè yon jan kanmenm pou yo jere li, pou bagay la ka pi divèsifye posib, pou jwè yo tou ka plis nan plis lòt ekip, nan lòt gwo ekip yo, ke yo tout gonfle nan yon sèl ekip, ou konprann. Pou mwen menm, m panse ta pase konpetitif, paske antanke fanatik tou, paske lè sa ou menm ki bra, ki konsome, k ap konsome a, ou pral konsome plis gwo match, sa pa vle di ke ou menm ki fanatik tou, ou pa pral gade lòt ekip nan liga yo tou, ou p ap gade yo non. Men, ap toujou gen liga, ap toujou gen liga EPL. Ap toujou gen liga EPL. Si yon moun lokal, yon moun lokal, mwen menm ki moun deyò, mwen pa leve Everton, pa egzanp. Sa pa enterese mwen, yon Everton Leeds United. Men, yon moun ki leve Everton Leeds United, sa yon bèl match, yon ka chita gade l. E gen moun, misye, nan le moun ki reme Everton, kap toujou gade lòt ekip match sa yo, ap toujou gen pwopozisyon sa yo. Se tankou yon lòt divizyon sa yo pral ye. Tankou yon divizyon 2 l pral yon lòt bagay. Men gwo ekip ewopeyen sa yo, ou menm, mwen menm kòm fanatik, m ta pi renmen gade yo pi souvan, li mwens riske pou yo tou. Gade Neymar jounen jodi a gentan blese, nèg yo tèlman ap jwe match, yo gentan blese. E pandansetan, lig lan li menm, lig lan, lig lan pa rapòte yo anyen vre. Lig la pa, lig la pa rapòte klèb la. Plis kòb ke sa vre. Ok.
Pou m fini ak agiman m nan, alò lòt pwen ke ankò m ap ajoute, e se pwen kote ke jodi a la a ou pral gon rate de start ou. Bon wi, sa ka rive, sa ka rive, ou pral gon.
Paske, paske e, e lè w gade gen de seri de gwo match sa yo, gwo chòk sa yo, nèg ki star la a, Ronaldo, Messi, li pa toujou ilistre ladan l non. Non, non. Bon, pral gon lòt, pral gon lòt, pral gon lòt, pral gon lòt. Poukisa, poukisa? E paske, paske lò w gade pou wè se nan pami ti ekip sa yo ki nan ki nan mid table epi oubyen kòmsi ki anba nèt ke nèg sa yo fè nèg sa yo fè pèfòmans yo kote ke chak jou w pale de yo fè triple yo fè kwadriple etc. Polo, Polo ou menm ki fanatik sa w ta pi renmen e pa la ou ta renmen nèg sa yo fè gòl sinon pa balon dò vre si nèg sa yo pa ka pèfòme Non pa di l konsa Junior, pa fè sa paske paske son foutbòl son foutbòl se gade son foutbòl son gade lò nan yon show Junior Se nòmal nèg ki nan chok la, gen yon sistèm ki gen dwa, nèg ki pi fò a, gen yon sistèm ki gen dwa pou li. Se pa anyen ki fè ke Ramos ap fè kout tèt, paske gen yon sistèm ki pou Ronaldo, gen yon sistèm ki pou Messi. Se sa m vle fè w konprann wi. Nèg ki pi fò a, l ap the best of the best. Se sa m vle fè w konprann, se sa m bezwen. Mwen menm ki ap konsomatè, m pa bezwen yon Ronaldo k ap tiye Levante. Se pa sa m bezwen gade. M bezwen wè Ronaldo kap wonfle Real. Ou konprann? Se sa m bezwen wè. Non, men genyen, genyen l tou Junior, fòk ou konprann ke se sa, foutbòl la ou pa kapab mete l kòmsi ou di konsa e ke se, se, se, ti ekip sa yo fè pati de foutbòl la tou, yo ede foutbòl la grandi tou. Enben, m byen di w wi, li yo ka toujou la pou yo, yo ka tou, ou pa ba l lage yo, e pa yo menm ki. Wi, men, men ou pa kapab prive yo, ou pa kapab prive yo de, de moman sa yo. Paske yo fè prèv yo tou. Jodi a la gade, gade pou wè. Se paske ou gentan, e paske ou gentan kòmanse gade l deja ki fè w di sa. Ou pa ka prive yo l. Si lig la te kòmanse deja, ou pa t ap menm panse a pwoblèm sa pou yo deja. Ou pa konprann sa m vle di w la? Se pou montre w ke. Li te toujou egziste, sa.
Preokipasyon sa te toujou egziste. Non, se pou m montre w ke nèg gwo ekip yo sipoze shifte yo. E biznis k ap fèt. Nèg la pa oblije gen kè pou ti ekip yo. Ou menm ou kè pou ti ekip yo. Sa se yon sansiblite, bon, petèt. Men. Klèb la li menm se enterè pa l lap chèche, l pa kab chèche enterè pou ti ekip lan. Ti ekip lan se menm. Paske yo konn ofri nivo tou, paske map gade mwen jodi a la. Yo konn ofri yon, yo konn ofri yon nivo, men se pa krèm de la krèm de nivo a. E klèb yo yo menm yo bezwen, jan wè Carlo te di w talè a, Barcelone ta pi renmen pèdi yon 8 a 2 devan Bayern li fè kòb no matter what. Non men, e pa pou sa, e men, menm ki fanatik la, m pap gade pou, m pap gade pou kòb non menm, ou konn sa, paske jodi a la, pou ki sa ke ou fache kont ekip dirijant Barcelone nan, pou ki sa ou fache kont li, eske se paske yo fè kòb, paske yo fè kòb la kanmenm, e lè w gade byen pou wè Barça sa, avèk direksyon sa, yo fè anpil kòb wi. Yo fè anpil kòb. Yo gaspiye anpil kòb.
Wi, men, men, men ou gen pwoblèm, ou pa gen pwoblèm paske yo fè, ou pa gen pwoblèm nan paske yo fè anpil kòb non, ou gen pwoblèm paske, vwala, men jodi a la ou gen pwoblèm paske tou senpleman ke yo pa kapab bay rezilta, ou ap pèdi 8 a 2, ou ap di se imilyasyon, imilyasyon, men, men se. Bon, men, e pa, wi, men se pa, se pa, se pa, se pa ti ekip lan, nèg yo ap eseye wè anplis, nèg yo pa ap eseye wè pou yo rete, èske kote yo ye a pa bon non, e pa sa yo di la kòmsi. kote ou ye a pa bon, nèg yo vle fè plis ke sa yo tap fè a. Se sa m vle fè w konprann. Alò, mesye, si m ap eseye konprann sa nou di an, e sitou Junior, ou vle montre m ap gen yon sòt de deklasman nan ekip yo. Sa vle di ke tout, tout chanpyo, alò nan chanpyona yo, w ap pran e chanpyona nasyonal lan li pral vin tankou m ta di w yon sòt de bagay lokal. Yon bagay lokal l ap ye menm. Se sa l pral parèt. E Super League lan, Super League lan sanble yon bagay ki, alò, Si li gen fòma ewopeyen an, sa di son kartel ewopeyen ki mm-hmm. san se kreye, li bral san se mda di son pake ki ap ofri yon sòt de pake global, sa di pou mache global la. Global la. E pi, donk sa ve di ke e pureman, son bagay pureman e global, e lap fon bagay ki ki ka vandab pou chinwa pou chinwa tout men se sal pral oblije ye se sal pral ye ya e moun arab lan kap depanse lajan moun ozetazini ki enterese a paspò lan yep si nèg yo pa tap gen enterè fèl nèg yo pa tap janm gen enterè fèl si yo pa wèl osi global konsa men sam vle alò men sam vle di e alò kesyonm lan oubyen e janm vle oryante deba se sitou Kounya a pase n pale de aspè finansye a, n pale de aspè e konpetisyon an men gade nou menm antan ke spektatè e antan ke foutbòl la antan ke spektak. Foutbòl la antan ke spektak, ki chanjman sa pral genyen avèk Super League lan? E se vre ke e Polo li menm li pale de yon sòt de tankou son risk. Pa gen ankenn garanti ke Spektak la pral meyè, e Polo di. Non, pa toujou, pa toujou. Men kounye a, eske tou pa gen yon risk pou ke spektak, alò sa k te la deja yo, e chanpyona nasyonal, e chanpyona, e lòt chanpyona yo tou, m pa panse y ap elimine yo. Non men, yon Premyè Lig ki, wi, mwen kontinye, Carlo. Eske yo menm yo p ap deklase? Eske yo menm, chanpyona sa yo pral vin sanse? Pèdi nan enpòtans yo nèt e kategorikman. Paske. Ya, paske m konnen ke deja, si w ap pran 10 dènyè ane yo, chanpyona nasyonal ewopeyen yo se yon bagay ki pa ditou konpetitif si w ap konpare e diferan chanpyona yo. W ap pran chanpyona Almay lan nan 10 dènyè ane yo. Sèl ekip k ap pede chanpyon. Bayern pran l 8 fwa.
W ap pran chanpyona an Itali, Serie A. Juventus pran l.
Te pran l 8 ou 9 fwa. Wi, li pran l 9 fwa nan 10 dènye ane yo.
Ou pran an Espay, bon, se duo Paul e Barcelone Real la, se sèlman Atletico Madrid ki te pran l. Te foure kò l. E an 2014, ya, an 2014, e pou an Frans tou avèk PSG ki domine sèn nan, bon, te gen Monaco ki te pran l an 2017. Men se sèlman Angletè ki li menm ki pa genyen e sòt de e m kapab di e inegalite ou byen on sòt de e pa gen nivo de konpetisyon an li li pa la. An Angletè se sèlman an Angletè ou retwouve ke Liverpool pran l te pran l ane sa epi ou byen Manchester City ki te pran l 2 fwa avan epi ou gen life suspect te pran donk ou gen diferan donk li pa li pa previzib m ka preske sur ke liga li menm nou konnen ke ane sa se ou byen real ou byen baselòn alò m di sa konsa men e petèt ane sa son ane eksepsyonèl nou bal gade sa men kote m vle rive a se eske e o nivo de konpetisyon eske sa pral pa pral enpakte e estrikti e jan ke nivo konpetisyon an epi atraksyon pou nou menm pou nou gade l e lòt chanpyona yo èske Super League la pap vin kraze e m ta kapab di plezi ou te konn pran nan lòt nan gad lòt match yo ou jis ap retann Super League ou kòm ou konnen ke bon mesye yo la se antrènman y ap fè bon se yon retann Super League nan. Bon sa pral pou mwen menm sa pral depann de nivo de fanatis ou kòmsi. Si ou atache avèk klèb ou osinon atache a gran match gran ekip de kalite, ou ka toujou chita ou gade Sipè Lig sèlman. Men gen moun ki tèlman renmen tizè foutbòl, mwen menm gen moun m konnen ki gade chanpyona meksiken. Ou imajine w yon Primè Lig ki jenere 3 milya ewo lan pral dakò ke pou pa gen yon Manchestè, Asenal, yon Chelsea, yon Chelsea. Men se pa wòl talè.
Men Premyè Lig la pa. pa pwopriyetè klèb yo, si klèb yo vle ret ladan l, yo fè ret ladan l. Si si Premier League la fè kòb la tou, se akoz de Manchester ki ladan l lan fè l fè kòb. Non, li pa oblije, men pa oblije, lè m di w, lè m di w, lè m di w pa p dakò a, se pa ke li pral nan goumen avèk yo non, non, y ap chita sou tab la, ba yo, ba yo plis ke sa yo mande a. Eben non men, eben se sa m te pral, se sa m te vle fè w konprann, ki sa Premier League, ki sa Liga ka bay Real Madrid pou l rete? Se sa m vle di w konprann. Yo pa gen anyen vre. Ou pa gen anyen. Eske ou panse Real Madrid pou ka menm. Non, pa di premye men vwala men Real Madrid pou kont pal avèk Barcelone pa ka fè prim, pa ka fè Super League la si lòt ekip an Angletè yo pa swiv.
Non, m konnen, m ap pale w de lig lokal yo. Kisa yo ka ofri Real Madrid e lòt gwo ekip yo pou yo rete nan lig yo, pou yo pa al nan Super League? Yo pa gen anyen yo ka ofri yo anplis. Se su ke Angletè ka fè l li menm. M pa konn si Real Madrid, m pa konn si Liga a li menm li ka fè l. Menm se sou ke Premye Lig la ka fè l. Paske Premye Lig la gen lajan nan men l. Li gen lajan nan men l. 3 milyon euro lan, mesye, w ap touche, w ap touche nan peyi.
Mwen poze yon kesyon. Ou pa panse ke Super Lig la ka jenere, lè nèg yo kreye antre yo a, li ka jenere plis kòb sa pou chak klèb yo? Si pou sa ou wè premyè lig la fè a, sipè lig la nèg yo ka fè plis kòb sa? Ou imajine Bon, m pap di non, m pap di non Tande janm, tande janm fè w konprann. M pral fè yon diskisyon avè w sou mesye de chèf ke m pa metrize. Wi, m ap ban, Perez pa egare. Perez se youn nan petèt revolisyonè kòm prezidan nan foutbòl la. Li wè ki jan ameriken ap fè kòb. Lè w pran top ten, fob, lis. club ki egziste nan le sport se ekip NBA avek football ameriken ki plis la danl ou konn sa? Wi mwen konnen yo.
Sak fè sa? Paske neg yo fokalize sou kob la anpil. Gade Dallas Cowboys. Dallas Cowboys se avek New York Knicks se 2 pi gwo franchiz ki egziste nan sport la. Eske nèg sa yo janm ri Livèt? Depi kèk tan Nouyòk Knick pa janm regle anyen serye nan fout nan baskèt. Wi, men men men tou sa Bon, Carlos Fabre pa janm regle anyen se bon. Men, yo a yo yo toujou asire yo ke yo jenere kòb, yo gen fanatik ki toujou swiv yo, yo toujou fè kòb la akoz de makèt yo gwo. Real Madrid pa oblije swiv yo, yo ka toujou ofri yon konpetisyon. Real Madrid ka toujou Lakers osinon Barcelone ka toujou petèt yon Boston Celtics ki kòmsi yo toujou gon yon nivo de konpetisyon, yo jere tèt yo pa rete nan kòb sèlman, yo vle konpeti. compete menm jan lòt gwo ekip yo. Sa pral depann de objektif yo nan Super League la. Men, kòb la pral vrèman priyorite. E m si e sèten, franchiz sa yo tankou United, Barcelone, Real Madrid ki te gen bilyon deja, pral pi gwo toujou. Paske, nèg yo pral jenere plis kòb avèk televizyon ke moun pral chita gade yo. anvi chita gade yon match Real Madrid chak weekend. Mwen menm pèsonèlman m pa pral gade yon Real Madrid Alaves, men si m konnen, m pa fanatik Real, men si m konnen Real Madrid pral jwe avèk yon Bayern pa egzanp nan yon jounen, m ap chita gade l. Ok, men tout moun ap dakò ke ou menm ou fè ou fè ou fè ou fè deba pa w la kòm si li oryante plis sou yon yon yon yon deba ki vle di ke pozisyon pa w la alò se plis se plis ekonomik. Kom si se plis lajan. Objektif la vreman yon pè an kle. Objektif la se lajan. Wi. Objektif la se lajan. Men mwen menm, mwen menm mwen plis chita kom si ke kote ke sou teren an. Gon pakèt lòt, gon pakèt lòt detay ke ou konnen ti ekip yo ap jwe la. Jodi a la, jodi a la gon pakèt bann ti ekip ou menm anko nou tout nou kan wèl nan foutbòl la di a ti piti sa bon, ti piti sa bon lap jwe nan li pap rete, li pap rete nan alavès non, li pap rete nan. nan nant non ok li pap rete nan rèn non donk se poukisa ou fèl konsa se paske jisteman ou gen vizibilite a nou dakò wi ou menm kap fè rekrutman ou wè jwè ou di chet gadon piti kap vini ou wèl men sa pap chanje anyen jem pa bezwen wèl jem pa bezwen wèl jwè moun pral gen rekrutè pral gen rekrutè pou rekrite yo men pwojektè a tou junior li pap sèlman lap fon bese wi sou ekip sa yo epi pèfòmans lan tou pral bese tou wi ou konn sa. Paske, paske ki... Banm poze pwoblèm. Ki pwoblèm sa pwoblèm? Talè, pa kwe. Pou ki yes? Pou ki yes? Pou ekip la? Pa pou Real Madrid, pa pou Juventus?
Li pou Real Madrid tou paske l ap ka renouvle tèt li. Jodi a la...
Sa w di la Polo?
Kòman l pa ka renouvle? Pri sa nèg yo peye rekritè ki chita sipoze gad match sa yo menm. Yo sipoze gen... Enben, Junior, Junior, rekritè a, kite m di w, rekritè a sou ki baz li fè travay la tou? Se nan seri de jan de match sa yo.

Lajan. Non men se sa m pral di w. Se ki valè sa w ap jwenn an plis la e ki valè sa w ap jwenn an mwens la. Ekip yo pa vrèman pèdi plis ke sa w di a la. Ti bagay ou di a se ou petèt de konpetisyon lè nèg la te ka jwe kèt. Lè nèg sa tankou Ronaldo pa egzanp. Ki fè Ronaldo te parèt se lè yon Sporting Lisbonne te jwe fas a United. Lè misye te eklate fas a United. Waww! Arsène Wenger di. M ap di Arsène Wenger. Ferguson di. Waw kanon piti banm pran l ou konprann. Vle di sa pap janm gen chans fèt ankò. Sa pap janm gen chans fèt ankò. Men sa koute a koute m pa di m pa di w li bon non men eske pa gon lòt solisyon tou eske ap gen rekritè ap toujou gen moun petèt se pa jwenn yon match fas a United y ap jwenn misye yo ka win plizyè lòt match ke si misye bon tout bon vre bon m wè nèg ki bon an di moman l bon se pa oblije fas a United sèlman pou w wè l pou bon pou w konnen l bon. Men konbyen konbyen konsa tou Junior se yon de twa. Pa anpil tou non sa w di tout bon liv.
Tout pa mesi, tout pa mesi, tout pa Cristiano Ronaldo. Ebe se sa m di w. Wap jwenn yo, m si e sèten. Gen yon ki bezwen, gen yon ki bezwen pou l bon se challenger pou ba li. Ebe wi, sa, ok, si w pa jwenn sa, ok. Ou pa son, wap jwenn yon lòt ekip. Non, la pou yon gwo, la pou yon gwo pwoblèm paske ekip sa yo pral bezwen renouvle tèt yo. Jodi a la, jodi, jodi a la, jodi a la apa Barcelone te pran te pran Nema, Me Polo ou fè ou fè kòmsi bon pale avèw ou fè kòmsi se sèl mwayen pou yo renouvle tèt yo se pa sèl mwayen se sa mwen fè konprann non non mpa di ke sèl mwayen non mwen diw ke mwayen sa fèt souvan mwayen sa fèt toutan mpa diw manti men li pa vrèman poze yon pwoblèm e e kòmsi yon anomali tèlman grandyoz sil fèt toutan Junior sil fèt toutan Junior sèke sil fèt toutan Junior sèke son gwo son gwo pwoblèm li pa reprezante paskel fèt toutan vre. nan foutbòl la.
Bon, m pa di, tande sa m vle di w la. M ba w egzanp lan menm jan nan NBA la. NBA la, sa k fè nèg yo sèvi ak kolèj pou yo drafte moun? Se tout sa yo ladan l wi. Tout sa yo ladan l. Yo chèche, yo gen de mwayen, yo kreye yon sistèm pou yo tire krèm yo. Tande sa m di w, yo kreye yon sistèm pou yo tire krèm yo. Krèm nan ka pa oblije te jwe fas a Juventus ou Barcelone, tèl bagay, men nèg yo pral kreye yon sistèm ke waw, lè gen yon bèl jèn grenn talan k ap monte nan sèn foutbòl la, yo pral asire yo ke yo ka jwenn ni pou yo pran l. Ou wè sa m vle di w la pou l antre nan ekip la. La son refont total w ap mande la kounya. Ebyen men se sa l pral ye.
Nèg yo pa t ap janm fè sistèm nan. Wi se sa m wè.
Bagon pa anpil bagay pral chanje. Pral chanje. Nèg yo pa t ap janm mete yon sistèm epi tou Rodri te konsa blaw blaw epi tou yon sipè lik. Non nèg yo pral kreye yon sistèm prèske menm jan avèk nou a NBA la fè l NFL la fè l tout kote fè l yo drafte yo ou wè yo fè pre-draft yo fon ekip sistèm ou ekip bagay. pou krèm nan ka monte pou yo fè top draft pou yo wè kiyès yo pral kreye yon sistèm m pa konn se konsa l pral ye men yo pral fè yon jan kanmenm jan w wè w ap ou gen ou gen dout pou krèm nan pou nèg yo jwenn nan pou yo jwenn krèm yo pou yo mete yo nan klèb yo ou va konprann yo pral mete de rekritè tout bagay sa yo pou yo jwenn krèm nan pou l vin jwenn nan klèb yo fòseman monchè bon e lajan k ap jwe kiyès ki pral jwe foutbòl la se w panse Ronaldo pral ret avi la. Ou panse ou pral jwenn nèg sa yo yo pral rete avi pou yap jwe non fò yo gen rekrutman pou fèt pou pou lig la ka rete an top si non l patap janm bon. Bon, e genyen e sou kesyon sa gen Arsène Wenger ki di ke li panse ke se Premier League lan kap premye e viktim de de de kout kat sa paske e Super League la li menm sa l pwopoze a, l panse ke se lòt chanpyona yo k ap gen plis atire de sa, paske li menm li deja gen, ap fè kòb, epi yo deja gen yon chanpyona ki, yo deja gen yon chanpyona ki atraktif. Yo gen 5 ekip nan elit la, 5 ekip nan elit la, donk se. Donk fòseman,

Se menm jan an tou, jan wè nap pale tout tan an, mwen m toujou ap di tankou koup di mond, sak fè koup di mond gen tout valè sa, se paske son bagay ki fèt rare e tout gran yo Epi gon prestij, ya, se son prestij, ya. Enben se sa m bezwen wè, se sa, lè Barcelone pa egzanp chanpyon yon Super League, tit sa pral min yon pakèt bagay. Ou konprann? Se sa k fè w wè konpetisyon nò-ameriken yo vrèman moun konsome yo anpil konsa. W ap gade foutbòl, nèg yo di foutbòl la boring menn. Nèg, moun yo pa ka gade jwèt sa paske li gon, gon, gon, gon sèten konpetisyon l pa bay, gon sèten, pafwa gen de seri de match nèg a wè l tonbe sou li menn. Li vrèman boring vre. Ou konprann? Chanpyona anglè a gon, konsèp lan trè, li trè bon. Li trè bon. M konnen l ap, se li k ap, jan w wè Wenger a di w la, se li k ap pèdi plis paske nèg yo fè, nèg yo fè plis efò pou yo. arive nan yon nivo pou yo vrèman konpetitif pi bon ou konprann e yo pral pèdi plis men klèb yo yo menm klèb yo yo menm yo ka deside pou yo fè plis kòb tou a mwen ke e lig la li menm pwopoze yon bagay pou nèg yo fè plis kòb pou yo pa al ladanl e menm e menm e menm lè sa tou pou mwen menm m panse ke Barcelone Real Bayern gwo ekip lòt menm lè ann ann mete klèb anglè yo deyò. M panse gen ase lòt klèb ewopeyen ki ka met tèt yo ansanm pou yo fòme yon Super League san klèb anglè sa yo. Ou konprann? Ann pran ann pran Bayern, Real, Borussia, psg, Barcelone, gen ase lòt ekip Gen ase lòt ekip Gen ase lòt ekip yo ka met lòt ekip an Ewòp menm lè Bon fòma sa yo pako yo pako prezante l konsa non. Tout sa se yon pwopozisyon li ye tou, men lòt pwopozisyon ki te ka genyen tou se ta e ke lig yo yo menm yo degaje yo an sòt ke pou yo ka vin osi konpetitif de ke chanpyona angle a. Chache yon fòmil pou ke yo menm yo ka vin konpetitif e ke pa la swit e gade petèt posiblite Sipè Lig la kapab se yon bagay ki sou latab men m panse ke lide Lide lide se monte nivo konpetisyon an pou ke li ka plis enteresan. E lòt anpil tou, ou menm kòm fanatik tou nou ka wè l tou, lig yo vole twòp tou, ann klè. Lè lig yo vole twòp, e fò nèg yo, se sa k pral kraze yo a. Si nèg yo ap kreye Sipèlig, se tout sa yo nèg yo vle kraze tou. Nèg yo vole twòp. Nèg yo manje anpil lajan anplis gen yon ki bagay ki pase tou magouy tou ann pran ka de Juventus chanpyona italyen monchè nou wè tout maskakri ki fèt deja calciopoli ki pase deja ou konprann avèk Juventus e tout sa yo e santans Juventus te jwenn nan tou Juventus ka di bon li menm lig la men malgre ou wè l li toujou ap bat li a li se tèt nan ekip vòlè li ka deside fòm yon ekip tou. ki pa vle patisipe nan kalchon an ankò akoz de li pa jwenn bakòp pou l jwenn nan ladan l. Pa bliye an Itali, klèb yo pa gen tè, stad la pa pou yo. Stad la e pou minisipalite a yo ye. Ou konprann? Lè kòb yo fèt la nan stad la, se yon pousantaj klèb yo jwenn wi. Ou konprann? Se pou se pou vil la stad la ale. Ou konprann? Men yo ka deside yo pa nan bagay konsa, yo vle kreye pwòp stati yo, yo pran endepandans yo, yo vle fè sistèm kapitalis yo pou yo fè kòb yo, ou konprann? Tout sa ka ladan l. E sa m vle di. Anpil chanjman. Anpil chanjman. Lig yo vòlè twòp. Ebyen bon, m panse lè a rive la, n ap kanpe la. w ap gad foutbòl la, kisa w panse de fòmil sa a ki sou tab la e ki son pwojè ki prèske, e bon, nou pa konnen ki a ki nivo ke li ye pou l konkretize, men trè pou trè pwobableman e gen anpil diskisyon k ap fèt sou sa, e ou menm w a di sa w panse e pa rapò a li, èske ou pou yon Super League Ewopeyen oubyen ou kont li, e. Tiki-taka ou ofre platfòm lan pou ke ou kapab bay opinyon ou epi echanje opinyon, diskite. M panse trè enteresan pou ke nou fè ti koudèy sa a vè lavni an pou ke nou konnen sa k ap pase nan foutbòl la. Se trè enteresan. E mèsi Junior, mèsi Polo. Se te yon plezi pou m te fè chwa avèk nou.